Mwen salye nou tout, mwen kontan avèk nou jodi a pou m prezante nou emisyon sa pou l mete an evidans tout kreyasyon orijinal ki anrichi kilti pèp ayisyen nan. Li la pou l fè pwomosyon pou jèn talan, dekouvri richès natirèl ki genyen atravè peyi a, pale sou lasante. Le nom l'indique deja. Pou n demare emisyon an jodi a ak yon panse, tout sa ki pa. yo rann ou pi fò. Pafwa nan lavi a gen kèk pwoblèm, gen kèk obstakl ki parèt devan w. Ou konn di tout è fini ou pa konn kisa pou fè. Non, kan sa riv, il fo fè twa pa an aryè pou ou mye sote an avan paske tou nè pa fini wap jis pran plis matirite e lè jan de pwoblèm sa yo parèt devan ou wap konn kisa pou fè. Pou emisyon sa nou pral pale de yon sijè ki trè enpòtan ki gen pou wè avèk lasante, spesyalman konstipa. Konsitasyon avèk 2 pwofesyonèl ki konnen dosye a byen. Kisa konstipasyon ye? Kilè yon moun ka di li konstipe? Kisa ki koz konstipasyon? Kisa pou nou fè pou n geri konstipasyon? Lasyans di anpil bagay sou dosye sa a. Men avèk Doktè Juno Felix, li pral ede nou konprann plis dosye konstipasyon an. Anpil fwa moun gade konstipasyon. Tankou lè w ou pa kapab ale alasèl. Ok. Lè a di se fason ki pi senp lan pou moun konprann li. A vle di si yon moun ki pa doktè l ap li pa pral chèche bay gwo definisyon. L ap annik santi ke l bezwen al alasèl li pa kapab ale alasèl. Li santi bezwen an e lè sa a nou pale de konstipasyon. Men pou doktè an jeneral definisyon an ti jan pi konplike. Ok. Se pa konsi le fèt ke w ale a la sèl yon fwa, de fwa epi ou kapab di pa gen konstipasyon ok. Donk gen anpil definisyon ki eseye bay, m ta kapab di gen de gwo definisyon ki bay. Gen yonn ki trè senp, yon definisyon medikal tou, kote ke yo di ke si ou ale a la sèl mwens ke twa fwa pa semèn, Lè sa ou pale de konstipasyon. Ki lè yon moun ka di li konstipe? Donk kounye a la, se lè sèl lan pa ka pase. Lè sèl lan pa ka soti nan rèktòm lan. A chak fwa ke moun nan pa santi l ka mete yo deyò, ou imajine se yon, se tankou yon tiyo l ye, li pral vin gen yon sansasyon ke vant lan plen, tèlman ke matyè fekal la pa ka soti. Koz yo vrèman nonbrez ok e yo nonbrez e yo de diferan tip e trè souvan li difisil pou yo klasifye yo ok donk mentnan li li se yon yon maladi ki m ta ka di m rele l maladi men anfèt se pa yon trè souvan se pa yon maladi se yon siy ke li ye ok se Se yon siy, sa vle di lè n di sentom sa vle di se yon siy de yon maladi. Donk konstipasyon an trè souvan le fèt ke moun nan pa kapab ale a la sèl lan, moun nan matyè fekal la pa ka pase an trè souvan se yon pwoblèm ki fè ke ou genyen siy sa. Kounye an la se yon maladi ki ase kouran ok, eskize m si m di maladi donk konprann mwen, men kounye an la ou jwenn li pa egzanp Ozetazini 30 pousan nan popilasyon an genyen pwoblèm konstipasyon. Donk pou montre w konstipasyon an se yon bagay ki vrèman kouran ok e anplis de sa anpil fwa tou konstipasyon yo pa rive jwenn m ta kapab konstipasyon an la se yon bagay kwonik li ye gen de fwa li egi li parèt epi li ale men gen de fwa tou se yon bagay ki kwonik ke moun nan genyen l pandan yon pakèt ane yon pakèt ane l ap trennen kesyon konstipasyon an e se yon bagay se yon maladi de fwa ki mete yon moun vrèman malalèz. M te tèlman
viv avèl, genyenl depi tou piti, mwen te panse se te yon bagay ki te nòmal nan vim, epi sa gen kèlke tan m te deside al fè yon tchekòp jeneral epi lèm rive doktè a bon doktè a dim mwen soufri konstipasyon depi tou piti, m di wi se vre! Depi tou piti m soufri maladi sa, m pa janm ka ale a la sèl souvan, pafwa semèn, pafwa de twa jou. Men kounye a gen de lòt koz segondè, gen dwa gen de koz m ta kapab di sa nou rele yon konstipasyon segondè, li gen dwa segondè a yon pwoblèm strès, li gen dwa segondè a yon pwoblèm, yon pwoblèm psikolojik ke moun nan genyen, li gen dwa se yon chanjman de dyèt. Sa vle di ke moun nan gon bagay li te konn manje, jan l te konn manje, epi li fason jan l, li chanje fason l manje. Pa egzanp, timoun, lè w ap chanje timoun nan alimantasyon, kòmsi lè l te fenk fèt, pa egzanp, li te konn pran sen, apre sa ou vin ap ba l yon seri de lòt manje, apre sa ou vin ap ba l lèt an poud, apre sa w ap vin ap mete l nan lòt ti manje, ti diri, ti bagay, eksetera. Chanjman alimantasyon sa a kay timoun trè souvan konn pwovoke konstipasyon, ke timoun nan konstipe. Oubyen yon lòt, oubyen yon timoun un peu plus grand ki gen dwa gen yon ti blesu nan nan rèktòm lan oubyen nan anus lan, li gen yon ti blesu. Se youn nan gwo koz konstipasyon lè yon moun pè ale a la sèl.

Ti venn sa yo konn dilate, tankou moun ki gen varis nan pye, ti venn nan konn dilate. Donk lè l dilate nan otou de anus lan, lè sa ou pale de moun nan gen emoroyid. Men atansyon, emoroyid la gen dwa deyò, l gen dwa anndan tou. Menm ti venn sa yo gen dwa gonfle alenteryè. Donk lè l gonfle a, lè matyè fekal la ap desann nan rèktòm lan, li bay moun nan doulè. E moun nan kounye a vin pè ale alasèl epi li konstipe. Ou konprann? Sa vle di kounye a la si w pale sou pwoblèm emowoyid lan, moun nan ap toujou santi l konstipe. Donk yonn nan pi gwo koz de konstipasyon se sansasyon ke moun nan gen nan sèvo l la lè l pral ale alasèl lan epi l gen doulè ladan l. E depi l gen pwovoke doulè sa a, moun nan gen yon tandans li pè ale alasèl. Timoun, timoun 8 an, 9 an, jenn timoun yo, sa rive yo souvan. Yo gen dwa pou yon rezon ou lòt yo gen yon ti blesu anal. Epi ti blesu anal lan lè sèl la ap pase ladan l li ba l doulè epi l pè ale ala sèl kounye an. Anpil fwa, e pa tout tan non, gen de fwa se de lòt pwoblèm ki genyen anndan entesten an, pa egzanp yon moun ki gen tifoyid. nan stad tèminal tifoyid lan, tifoyid lan, sa ki ba w tifoyid lan yo rele l salmonela, salmonela gen dwa li blese entesten an, li ka menm pèfore l nan stad final tifoyid, epi san soti nan sèl la. Men gen de fwa tou se emowoyid, se venn nan ki yon ti jan dechire san pase nan sèl lan. Donk lè sa a se doktè k ap ka fè dyagnostik diferansyèl lan, Donk efektivman anpil fwa ou wè san nan sèl lan se yon emoroyid. Men map di w byen Dorcas se ke konstipasyon se pa yon maladi souvan yo dekouvri. Dèfwa se nan sekèl yo, se nan konsekans yo de lòt pwoblèm ke moun lan vin genyen apre konstipasyon an ki vin wè ke moun lan te gen yon konstipasyon. Paske moun lan dèfwa li pa, l ale a la sèl men l pa ale jan pou l ta ale a men pou li menm li pa panse se yon konstipasyon. Yon moun ki ale mwens ke 3 fwa nan yon semèn ou konstipe. Anpil fwa moun yo manje an dezòd. Manje dezòd la son pwoblèm li ye ok. Pwofesyonèl yo anpil fwa, de moun tankou w ki jounalis, k ap travay nan domèn medya, k ap kouri isit, k al fè emisyon w la eksetera, epi dèfwa moun sa a gen yon, li, li vin pèdi lòd nan kesyon manje l. Li, dèfwa l manje a nevè dimaten, demen l manje a senkè delaprèmidi, Aprè demen sizè di swa, bagay sa yo, se de bagay ki vin bay yon deregle, deregleman nan, nan entesten an menm e ki ka pwovoke konstipasyon. E lè sa medikaman an se pa laksatif. Medikaman an se remete moun nan nan lòd jan pou l manje. Ou konprann sa m vle di w la? Fè moun nan gen plis lòd nan dyèt li. Men laksatif. Laksatif oubyen de lòt medikaman. Gen lòt medikaman ki genyen ankò, dietilenglikòl pa egzanp sa w te tande ki te fè anpil bwi yon lè nan peyi a, se de medikaman yo konn itilize tou. Laksatif yo an jeneral se de medikaman yo itilize men lè w ap itilize laksatif se yon medikaman ki ogmante peristaltis lan, sa m te esplike w la, li ogmante l epi li fè ke entesten al pi vit epi l mete sèl yo deyò ok. Mentnan. Si se yon koz segondè ki te ba w konstipasyon an, donk ou konprann, si se yon lòt pwoblèm li ye pou w al bay moun lan laksatif, sa p ap rezoud pwoblèm konstipasyon an. Ou konprann sa m vle di w lan? Donk an jeneral se nan ka yon konstipasyon egi, yon bagay ki a kou tèm, moun lan Gen yon pwoblèm ale a la sèl epi se nan ka sa yo konn bay laksatif men an jeneral yo pito fè tretman. Banm bon egzanp ankò yon fanm ansent. Fanm ansent konn konstipe. Poukisa fanm ansent lan konstipe an se jan uterus lan ye an, jan matris lan gwosi an, jan fòm matris lan ye an dèfwa li konn aplike yon presyon sou entesten an tou. Trè souvan tou medam ansent sa yo konn gen de emoroyid tou. Konstipasyon an li menm li gendwa vin pwovoke de pwoblèm entestinal menm, de pwoblèm nan pawa entesten an ok, sa vle di le fèt ke sèl la rete la pandan lontan li gendwa vin pwovoke bay de sekèl, genyen de yon maladi ke yo rele divètikitiloz ok, donk deye ti maladi konsa ki fèt nan pawa entesten an menm ki gendwa vin devlope a la longue ok kòm de sekèl de kesyon konstipasyon. Dèfwa konn gen eksè alkòl, eksè kafe, eksè te konn ba w konstipasyon tou. Li tèlman long Dorcas, sous koz konstipasyon ki ta va genyen e pito m te prefere e pou sa m te prefere klase yo an 2 gwo, primè oubyen segondè men apresa ou gen yon. Pakèt on pakèt on pakèt koz ki kapab ba ou li.
Aprè medikaman ki pase nan laboratwa yo ki montre kòman yo ka geri konstipasyon, fizyoterapet yo pale anpil de egzèsis ki antre nan wòl konstipasyon an. Ebyen nou te ale CPEM kote nou te rankontre avèk Himler Rebu ki se pwofesè an edikasyon fizik, li menm li pral di nou ki egzèsis pou nou fè lè nou konstipe. Lèzegzèsis kapab jwe on wòl ekstrèmeman enpòtan tou Mentnan kounya la nou nan tretman konstipasyon an. Tout egzèsis ki mete òganism lan pi ki pwovoke yon sòt de revolisyon nan òganism lan ap ede w nan drenaj. Pa egzanp, si yon moun k al mache, yon moun k al fè jogging, yon moun k ap fè ayewobik. Lè moun nan pa egzanp al nan yon sal l ap fè ayewobik, otomatikman tanperaman l vin chanje. Pa egzanp, nan klèb mwen an, nou resevwa anpil moun ki soufri avèk strès. Ou konnen, presyon travay, presyon sikilasyon, presyon lavi de fanmi, presyon lavi otravay, lavi okotidyen, li gen anpil strès. Men lè moun nan rantre nan sal la e l ap fè egzèsis, l ap tande mizik, etsetera, li kankou se jwe l ap jwe. Li pase yon moman kote l dekonekte e òganis lan vin bokou pli detandi. E strès sa kòm mwen t ap di w nan anpil ka se yon maladi psikosomatik li ye. Se jan moun nan santi, pèsevwa, viv lavi l ki mete l nan yon sòt de kontraksyon an pèmanans e tout sistèm nan vin kontrakte. Se kankou lè w rilaks, Avèk lè ou oprese, lè ou tandi. Donk se menm bagay la k pase nan tout òganis lan. Donk plis ou kab fè spò ki kapab detann ou, se plis ou kapab gen yon fli dexkresyon e dè eskreman bokou pli fasil. Mentnan lè egzèsis se sitou la march, la natasyon e.

Mete de jenou yo repliye, ou vire la goch, ou vire la dwat. Mouvman pou fè de konpresyon e de relaksasyon e de relachman sou abdomèn nan li menm kankou lè moun yo di w y ap fè abdomino. Le fèt ke ou leve, ou an kontraksyon, lè w vin kouche, ou an relaksasyon. Donk gen yon mouvman de va e vyen k ap fèt an presyon e an relaksasyon sou misk, sou pawa abdominal la ki li menm egzèse yon presyon vè E l'interieur de l'abdomen ki gen ladan li entesten yo etc. Si e e wap viv ou gen presyon o kotidyen e ou gen presyon travay, ou gen presyon fanmi, ou gen presyon jesyon lari a, jan peyi a ye, kè w kontan, kè w pa kontan, ou gen presyon ensatisfaksyon pèsonèl ke w gen kòm èt imen. Donk ou bezwen on moman kote pou w fè yon bagay ki pou Fò w sòti anba anbyans presyon sa yo. Youn nan meyè bagay ki pi sen, ki pi kòrèk, se leve yon maten, jwenn yon zanmi oubyen gwoup zanmi nan lakay ou, nou leve bonè a senkè dimaten, n al mache anvan w al travay. Nou fè ti mache, nou fè ti kouri. Bon, byenke espas Ayisyen an bay posiblite pou fè sa de mwens an mwens, ou gen dwa soti al mache, al kouri epi w ap respire pousyè, w ap respire gaz kabonik ke machin ap degaje. Donk, ou vini nan yon sant, Kote ou fè spò, ou tande mizik, ou danse, ou ponpe, ou pyafe, ou tounen yon ti moun e pandan 45 minit nan lajounen an. L ap bon alafwa e pou kò ou e pou mantal ou, donk l ap bon pou èt global ou, di pwen de vi mekanik, di pwen de vi fizyolojik, di pwen de vi psichik. Kounye a nou vin nan sa yo rele tretman mekanik lan, m pale w de egzèsis yo, answit ou kab gen lè masaj. Lè masaj avèk yon masez ki ase byen enfòme, ki konnen wout kolon asandan an, kolon transvèse la e kolon desandan an, byenke kolon desandan li menm li fin al fini pa dèyè, se li menm ki vin al tonbe nan anis ou a. Men gen de manipilasyon k ap fèt de ògàn a ògàn pou pwovoke yon seri de kontraksyon sou zòn nan menm. Men kounye a la, genyen kesyon fizik lan, kesyon pozisyon an. Li trè enpòtan pou m di w sa, pa egzanp, lè premye zòm nan tan lontan, yo pa te konn ale nan latrin. Lè yo te konn al a la sèl, se akwoupi yo te akwoupi. E yo remake, apre tout etid ki fèt, pozisyon akwoupi sa a, kote ke de pye moun nan konsa, jenou an pi pre estoma a, fè moun nan ale a la sèl pi vit. Donk sa se yon konsèy ke nou kapab bay, pa egzanp konsi eseye soulve jenou an, soulve jenou yo pa egzanp pandan wap wap ou gen anvi ale a la sèl lan, li kapab edew rezoud rezoud la, sa son bagay fizik. Gen moun ki di, gen anpil etid tou ki montre ke gen de egzèsis fizik menm ki fèt ki kapab amelyore tranzit entestinal la e fè ke moun nan vin ke moun nan ale a la sèl pi fasil. Kesyon fòk ou bay tèt ou yon abitid nan afè manje, manje regilyèman, men fò bay tèt ou abitid tou pa rapò kesyon ale a la sèl. Eseye wè si ou kapab regilyèman ale a la sèl. Gen moun se chak maten. avan yo benyen yo ale a la sèl e yo pran tan pou yo fèl ok ant parantèz pandan map diw sa gen yon fòm de konstipasyon ki rele konstipasyon sosyal gen moun ki estime ale a la sèl la son pèt de tan paske yo pèdi twòp tan nan bagay sa epi nan bagay sa li mennen yo nan konstipasyon tou. Paske sèvo yo vin fonksyone yon lòt jan pa rapò a kesyon sèl lan. Pafwa yon semèn konn pase m pa ale a la sèl. De twa jou, sa pral depan. E si m kite kote m te ye pandan yon tan, m al yon lòt kote menm, se pi rèd. Donk gen anpil etid k ap fèt pou konprann li pi byen. Men jan m di w la, yon moun ki ale a la sèl maten, li ale a la sèl aswè e ke l bay tèt li abitid sa. oubyen omwen on fwa pa jou men regilyèman nan ale, sa a se yon fòm de ijyèn ke w mete nan sa nou rele defekasyon an. Ou dwe mete un petit peu plus disiplin nan fason ke w viv pa rapò a entesten ou, ni sa w ap pran, ni sa w ap met deyò. Restan byen antandu premye bagay nou te pale a, la qualité de l'alimentation. Pa egzanp, si m ta ba w on mayi boukannen manje oubyen on mayi bouyi, Mwen fè plis byen pou ou ke si m ba ou ou may moulen li menm. Poukisa mayi a gen tout pay la ladan l, li gen tout fib yo, se yo menm ki sèvi kankou bale pou netwaye entesten an e dekrase si w vle entesten an pou fasilite ekspilsyon l. Gen yon lòt fenomèn tou, gen anpil moun ki pa konsome sifizamman de likid. Gen moun ki pa bwè dlo. E nan metye mwen, gen yon kesyonè konsa, ou mande moun nan konbyen vè dlo l bwè nan jounen. Moun nan di w, a m kab bwè yon vè dlo. Nan alimantasyon, fò w pòte le pli do posib a òganis pou kab gen yon fenomèn de netwayaj. Pa egzanp, m ta kab di moun k ap gade televizyon a fè eksperyans, pran yon jou, bwè tout yon lit dlo. Epi, lelanmen maten, preyokipe w pou pran ki odè pipi w genyen. Pase on lòt jou pa bwè dlo ditou, epi wap wè odè pipi a un petit peu plus concentré. Epi l te mande m tou si m bwè dlo. M di, M pa kwè paske se lè m swaf, m santi m vrèman swaf m bwè dlo. M pa bwè dlo souvan. Kounye vrèman vre, mwen mwen vin eseye bwè dlo. Ki te okòmansman ki te difisil paske lè ou pa t abitye bwè dlo, w ap bwè on vè, de vè do pa jou. Kounye a ou vin ap bwè 10 vè do, li on ti jan difisil. Epi se konsa Mwen mwen jwenn rezilta avèk konstipasyon an. Depi m kòmanse bwè dlo, m kòmanse fòse mete telefòn mwen sou soneri pou m bwè dlo, mwen fòse bwè dlo epi aprè m jwenn solisyon, lè m fin lè m fin adopte fòmil bwè dlo an mwen ale alasèl chak maten. Gen anpil lòt bagay ou kab manje pa egzanp. Gen de bagay pou e fwi, lè wap manje yo, wap manje yon pòm, ou fèt pou byen lave l, pòm nan vo tou dè, twa ka eleman pòm nan gen ladan se nan po a. Gen anpil anpil fwi se nan po a vrè eleman vitaminik yo ye. Donk si se yon fwi ou kapab pa egzanp yon pwa wap manje ou pa fèt pou kale l. Yon rezen jeneralman nou pa jete po rezen an. Donk se tout bagay sa yo, tout fwi ou kab manje E pa egzanp ou man olye ou fè ji avèk yon fri pa egzanp ou gen yon anana olye ou fè ji avèk anana ou koupel an tranch ou manje anana a paske lè ou fè ji avèk anana ou pèdi tout fib yo lè ou fè yon ji zoranj yon ji chadèk ou pasel nan paswa lè ou pasel nan paswa se tout sak pi bon an ke ou jete paske ou pran ji a ou pran likid la men ou jete tout fib yo donk pa egzanp lè wap fè yon ji zoranj ou fè yon ji chadèk yon ji panplemous depi ou nèke retire grenn yo fòw te kab bwèl avèk. Tout pay la, paske se yo menm ki pral sèvi de fib kap sèvi de bale pou entesten an. E tout sa ki konstitiye an mas lis. Sa vle di ke tout bagay ki fen, fen, fen, fen, fen. Kankou de moun kap manje farin franse kankou pa egzanp pen. Tout moun konnen se avèk farin yo fè pen. Men ou gen dwa mande yon pen kanpay, nati farin ki fè pen kanpay la pa menm avèk pen blan an. Donk se de detay ke w kapab jwenn nan liv ki kapab, se pou chèche yon alimantasyon ki gen fib. Tout sa ki gen fib ke w kab absòbe avèk pay yo se yo menm ki meyè. Tout sa ki lis se yo menm ki vin fè sa yo rele lè mas mòl ki gen plis tandans pou yo kole nan entesten an ke pou yo detache. Fanm ansent konn konstipe. Poukisa fòm ansèt lan konstipe an? Se jan uterus lan ye an, jan matris lan gwosi an, jan fòm matris lan ye an, dèfwa li konn aplike yon presyon sou entesten an tou. Lè l aplike yon presyon, lè l aplike presyon an sou li, trè souvan tou, medam ansent sa yo konn gen de emoroyid tou. Se dyèt li, pou l ranje dyèt li, pou l manje de bagay kòrèk, pou l manje anpil fib pa egzanp. sereyal, fib, donk tout moun ki konstipe, se pa pou fanm ansent sèlman, tout moun ki konstipe, si w mete anpil fib nan dyèt ou, ok, tout bagay ki gen fib yo, ok, sereyal, li bagay konsa, l ap pèmèt ke konsi li favorize sèl lan ale pi fasil.
Nou sot wè avèk Doktè Junot Felix ki sa lasyans di sou dosye konstipasyon an, pwofesè an edikasyon fizik Himler Rébu ki egzèsis ki sa pou nou manje lè nou konstipe, Men anpil nan nou lè nou malad se ka yon medsen fèy nou ale, sa yo rele medsin tradisyonèl lan. Ebyen, nou t ale mache Salomon kote nou te rankontre ak Manmi Dàn. Manmi Dàn gen plis pase 60 lane depi l ap egzèse metye sa a. Li menm jodi a l pral di nou ki fèy pou nou bouyi lè nou konstipe.
Moun nan tèlman konn konstipe, li rive lè pou twalèt la sot nan oganis la, li pa kapab soti. Li gen dwa pran yon te avèk, fè bouyi kas la byen bouyi avèk sene a, si l pa vle met pranchipandan l, petèt li pap jwenn ni, men kas la ak sene a se bagay nou jwenn toulèjou byen fasil, tout machann fèy yo toujou genyen ni y ap vann, tout famasi yo toujou genyen ni y ap vann sene a, pati Pa ti pate epi w achte l, ou bouyi li, ou bwè, ou bay timoun nan, li mèt yon granmoun ou ba li. Moun ki konstipe a kapab pran medsin, men medsin nan fò l ta gen kè pou l pran l, se yon bagay yo prepare avèk lwil masketi, alò sa rele lòk, yo rele lòk, alò yo prepare l avèk lwil masketi, miskad, kafamè, bon jan detay, men m pa renmen ni, gen moun ki pè medsin, m annik bay moun nan, m bouyi te a m ba li, m dekonjeksyone l. M bay lavan pou konstipasyon, gen de fwa se yon gaz k ap entimide moun nan, m ba l lavan pou m jete gaz la atè. Èske si yon fanm ansent li ka pran lavman oubyen li ka pran senea tou? Fanm ansent pa ladan, fanm ansent pa ladan paske pou l pa kontrarye timoun nan. Ni lavman. Ni enjeksyon, fanm ansent pa ka pran sa.
Mwen espere ou menm ki gen pwoblèm konstipasyon ou konnen kisa pou fè kounye a, ki manje pou w manje, kòman pou w manje, ki egzèsis pou w fè, ki te pou w bouyi. Si tout fwa w ta renmen ekri nou, w ap ekri nou nan adrès sa a. Le tou an 2 tan, 1 ti kal nan chak. A trè byento! Bye!